Nou di bonswa ou bonjou mesye dam E a chak wikèn nou toujou fè yon ti soti pou nou fè yon ti pale E jodi dimanch la nou parèt pou nou fè yon ti pale si tou sa ki te pase madi swa Nan lanwi di 28 oktòb 2020 se ta di ki te madi E nan lè 22 zè 25 sètadi nan peyi Venezuela e nou vini pou n pou nou pale sou pou n fè yon apwòch sou sa pa rapò gen 3 pèsonèl ki fè entèvansyon ki pale nou pral fè yon apwòch sou li men ki sa l ye se atravè esplozyon ki rive nan pi gwo sant de rafinri ki gen anndan Venezuela

Kote sant sa te pou te gen pou non Amwey. Ela di e esplozyon sa pote ale ozanviwon de 7 a 19 mò dapre sèten e dapre sèten dot e fè konprann gen plis moun ki mouri e ozanviwon de 52 moun ki blese. Pa rapò a gran dega sa, nou vin gen entèvansyon depite sa ki rele Louis Estefanelli ki fè konprann esplozyon sa li koze se pa yon se pa yon koz de flit dasid fliyoridrik ki koz esplozyon sa fèt nan sant de rafinri petwolye sa ki sitiye l o Venezyela ki se Amwey.

Sètadi, minis nan de lenèji a fè w konprann, la atravè eksplozyon sa, Venezyela pral konèt de sitiyasyon pli difisil pa rapò a sa ke l ap travèse a, pa rapò a moman difisil ke l t ap sibi atravè lè peyi ki sanse ap peze yon sanksyon sou do Venezyela ki ankò de jou an jou k ap d'une façon k ap ankò vin pli sevè. Sètadi li fè w santi. Esplozyon sa a se youn nan gwo enpak negatif ke Venezuela pral konnen dan le sans oubyen nan yon sitiyasyon de vi ekonomik. Men pa rapò a tout sitiyasyon sa a, Prezidan Maduro ki se aktyèl prezidan pa pral rete, pa ta pral rete endiferan kote li ta pral parèt tou pou l kapab fè entèvansyon l, pou l kapab lonje dwèt li dirèkteman sou Juan Guaido, ki, sètadi ki eleman prensipal de lopozisyon, sètadi le prezidan an fas, paske kominote, sèten peyi nan kominote entènasyonal la konsidere Juan Guaido kòm prezidan Venezuela, paske. Vle ke n pa vle l nou kapab di an prensip se sitiyasyon sa ki mete Venezuela nan tout sa paske yo vin e klase kòm si Juan Garbo se youn nan prezidan ke Venezuela genyen sètadi nou kapab di Venezuela an sitiyasyon kote l vin gen 2 prezidan si n pèmèt lespresyon ke nou di l enben e prezidan e ofisyèl nou kapab di ki se Maduro, kote li lonje dwèt li byen long sou Juan Guaido, sètadi ki responsab esplozyon sa a, kote l fè w santi se pa rapò a alkolik opozisyon yo ki pèmèt yon atak fèt sou Venezyela kote yo frape Venezyela jisko kè. Sètadi, daprè Maduro, li pa wè, li pa defini esplozyon sa a kòm tankou jan depite Luis Fale la, pale la, men li plis wè l ke se yon atak planifye de kote de la pa de Juan Juan Guaido e sè patizan din fason pou kapab mete Venezuela plis nan sitiyasyon konplike sa. E Juan Guaido pa ta pral rete endiferan, li ta pral fè konprann ke Le prezidan Maduro se e nan manti liye se yon kesyon de planifikasyon din fason poul kapab ale o destrikson de Venezuela din fason ki pèmèt esplozyon sa fèt e se konsa Juan Guaido li menm li fè entèvansyon an sètadi an prensip entèwogasyon ke nap poze atravè fè sa sètadi il sifi ke E ni le prezidan aktyèl ni Juan Guaido ke yo konsidere kòm yon segon prezidan ke pati opozan yo mete d'une façon li menm a la tête, si ke an entèn e e e Juan Guaido e Maduro d'une façon pa ale nan yon sans pou yo sove lenterè Venezuela, sètadi si Juan Guaido etan ke lopozisyon pa rapò a jan Prezidan Maduro di l la, si se konsa, e ni de la pa jan Juan Guaido di l la, e jan li lonje dwèt pa l tou sou Maduro, si se konsa, sètadi ou wè Venezyela di yon fason li rive nan yon sitiyasyon kote e De jou an jou, sitiyasyon an ap vin aflije. Nou konnen pa rapò a pozisyon ke Venezuela te fè, yn fason pou li te genyen an tèt pou l te reyini Lamerik di Sid an prensip d'un fason pou te kapab fòme yon kò, pou te kapab fòme yon yon yon ansanb, sètadi pou te fò, e te kote l te menm gen an tèt pou l te ka vini avèk yon yon monè di n fason pou yo te kab eseye jere Lamerik di Sid di n fason pou yo kapab kontre kare pa rapò a e sitiyasyon difisil ke dola t ap fè yo travèse. Anben, an prensip, nou kapab fini avèk kesyon sa, Kiyès ki ap gen rezon e kiyès k ap travay o pwofi de Venezyela din fason pou pèmèt pèp sa din fason de jou an jou k ap sòti pa milye al chache lavi ayè e nou konnen Venezyela ki pozisyon ke l te kòmanse pran e nan ki liy ke Venezyela te kòmanse pozisyone l d'un fason pou te kapab gen yon yon yon estanda ekonomik arive menm ede lòt pa rapò nou konnen a travè de Petro e se li menm ki te vin avèk plan ajanda sa d'un fason pou ede lè peyi pov tankou Ayiti nou kapab di Petro Karibe Tankou o Brezil nou kapab di Petrobra, Petrobras, sètadi a chak peyi li gen yon non diferan. Anben, nou di nou mèsi pa rapò nou n ap pote m atansyon atravè kout entèvansyon sa a m fè d'une façon brève sou sa k te pase du mardi 28 octobre 2020 a pati du 22 è 25 kote gran sant de rafinri petwolye sa ki se Amway ki fè pati di konplèks an petwolye Amway ki sanse esploze. E sa nou kapab di se yon veritab e gwo defisi ekonomik ke Venezyela konnen an prensip. Nou di nou mèsi yon lòt fwa pou yon pwochen sòti Dakò, se te konfrè nou Yonel David ki te avèk nou. Mèsi. E na toujou chonje pase sou kanal la, fè le devwa anvè mwen e mwen menm de tout fason map toujou enfòme plis ke m kapab pote. Menm lòske nou konnen semèn nan tan pa tèlman si pwopis, men a chak wikenn nap toujou fè yon ti fason pou n kapab pote yon yon yon yon bagay pou nou.